Nou retounen, semèn pase nou pat ka antre nan Som 24 paske Som 24 son zouti li ye pou tout moun ki di lap fè levanjil, tout moun kal legliz. Depi se moun kal legliz, alò m pap pale moun kal legliz pou pèdi tan, depi se moun kal legliz ki ta renmen adore Bondye, ki ta renmen jwenn yon bagay nan men Bondye, yo oblije pase nan paswa Som 24. Pase Som 24, Som 24 paswa sa a, eskize, Som 24 paswa sa a, ou oblije pase ladan l paske David, sa David ap di a s on bagay li viv, s on bagay li reyalize. Paske tout moun konn David, David s on moun ki fè anpil eksperyans a Bondye. David depi depi nan kòmansman vi David David pat byen tonbe depi nan kòmansman vi David David te yon neglige se te yon meprize David se yon moun ki te rete lwen pase lwen tout reyalite e e e sa David ap pale a la David konnen l. An notre An nou antre dan la priyè Senyè nou di w mèsi Nou pral pale pawòl ou Senyè tanpri ede n pou n pale avèk senplisite an menm tan pou n pale avèk vi avèk onksyon pou laglwa de Jezi Kri yon fason kèlkeswa lè kèlkeswa dat kèlkeswa ane kèlkeswa syèk moun ap tande mesaj sa pou yo santi onksyon Sentespri. Wi pa kitem pale senyè men ke ke lespriw pale anndanm ke lespriw itilizem kòm yon vèso mwen beni nonw mwen egzalte nonw mèsi pou ta pawòl paske nou paka fè anyen san ta pawòl senyè tanpri fè nou gras o non de jezi kri amèn. Nou te gen kèk tan nou tap pale sou vèsè 3, vèsè 6 nan Som 24 kote li di ki poura monte a la montay de Letènèl se 2 kesyon li di ki se levera jiska son lye sen li poze 2 kesyon epi li reponn yo li di se li ki a lè men inosant e le kè pu. a sa e de bagay, li di, Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et et et qui ne jure pas pour tromper et puis et alors celui qui ne livre pas son âme au mensonge la et et et se se li bay tèt li manti epi li jire pou l twonpe li non sèlman l twonpe tèt li epi l twonpe moun tou nou te bay tout detay sa apre sa

fè levanjil sitou gen moun gen nan nan denominasyon yo ye gen yn denominasyon ki di sove sove nèt ou ou mèt k abiye jan w vle ou deja sove ou sove nèt pa gen efò pou fè dayè pa la santifikasyon an se kòmsi yo di e e e santifikasyon absoli oubyen e yo di se nan syèl w ap rive sa e kèlkeswa efò w fè a li pa itil anyen. Se konsa yo di l, se sa k fè moun sa yo nan tout malpwòprete, moun sa yo, yo livre nanm yo lan manti, menm lè se pa yo ki otè a, men yo tou antre nan file a. Yo antre lan ling lan, yo antre nan fil la. Se, se, se sa k fè e, yo alèz konsa, moun sa yo, yo, yo alèz, levanjil la yo lib, yo ka al lan bal, yo ka al lan klèb, yo ka bre tafya jan yo vle, yo ka sou sosyomedya jan yo vle, fè tout malpwòprete. yo ka abiye jan yo vle, kèlkeswa bagay yo ap, yo, mond nan soti, yo aprann li. Kèlkeswa bagay mond nan soti, kèlkeswa dans mond nan soti avè, kèlkeswa fòmasyon mond nan soti avè, menm lè Legi, yo pa antre nan Legliz la ane a, Men kelke kelke mwa apre oubyen kelke ane apre wap wè e e e e silansyezman oubyen m te ka di w avèk avèk anpil silans yap antre l nan legliz. Paske moun sa se son de moun ki ki anndan legliz men se kòmsi yo yon ti jan regrèt deyò a yap wè si yo te ka antre men malpwoprete ki deyò a yo antre l anndan legliz. Se sak fè yo abiye jan yo vle. E tandiske legliz kris la gon fason k abiye. Lè lè is Israël Bondye rele pou Israël son pèp apa. On pèp ki pa mele. Yon pèp ki sipoze on modèl absoli. Yon pèp ki sipoze repranz reprezante Bondye nan langaj, nan konpòteman, nan fason yo fonksyone, nan jan yo trete esklav yo, nan jan yo trete pitit, fanmi, zanmi, tout règ imèn yon moun te ka panse labib pale de yo. yon fason pou moun Bondye yo ka viv byen devan Bondye. Pase prensip moun Bondye yo pa soti sou latè. Se pa yon pwofèt ki vin avè yo men se nan syèl li soti. Yo revele a lòm. Dènye pati a li di.

de se ki chèch ta fas, Dye de Jakòb. Dye s on Dye jenerasyonèl li ye, Bondye pa on Bondye e jan moun yo panse l konsa, Bondye s on Bondye de jenerasyon an jenerasyon. Se sa k fè yon moun ki konvèti, k ap fè levanjil, premye kote l ta sipoze fè levanjil, levanjil la ta sipoze kòmanse lakay ou. Se sa k fè, Jozye te di, Mwa e ma mezon, nou sèvirons Letènèl. Levanjil la se yon levanjil ki ta sipoze kòmanse lakay ou. Se sa k fè m pa konprann yon moun k ap fè levanjil, pandesetan pitit ou p ap fè levanjil. Si toutfwa w ap preche, pandan pandansetan pitit ou pa ka pran levanjil, ou sipoze ap sipliye Bondye. Ou te sipoze ap sipliye ou ap kriye lan pye Bondye jiskaske pitit ou a jwenn levanjil. Pase sa e mouvman ipokrit li ye. Pase si tout fwa ou gen yon pay lan je w, ou gen yon bout bwa lan je w, ou pa ka, ou pa ka ap, ap, ap, ou, pitit ou pa konvèti, pandansetan w ap, w ap toumante pitit sèvan, e lòt sèvant, sèvan, sèvitè a, oubyen w ap toumante pitit vwazen an pou l aksepte Kris, pandansetan pwòp pitit ou pa vle, pa, pa aksepte Kris, gen yon pwoblèm la. Pase Bondye son Bondye jenerasyon li ye. E si tout fwa ou wè wap batay pwòp pitit ki nan sanw e ou wè satan posedel konsa se kòmsi gon feblès, gon pòt ki te ouvè. Pase si tout fwa nap veye, nou tap veye, nou tap priye, ou ta sipoze konprann lè yon moun ap aji konsa se yon moun ki posede avèk demon. Se swa moun nan posede avèk lespri de Dye oubyen moun nan posede avèk lespri du diable. Pa gen neut. Pa gen nan mitan. On timoun ou wè k pa sou Bondye, se paske l sou dyab. Timoun sa ou wè k pa sou Bondye a la, li sou plèzi. Li sou gade televizyon, li sou pran plèzi. Ou al ou pale l de club la la, menm lè l pa di w sa fizi vizibleman, men men envite l nan plaj la, l ap pran plèzi nan plaj la, paske se sa k enterese l, pandansetan lè w pale l de legliz, li pa enterese. Palel de etude de la parole de Dieu l pa enterese men palel de jwè football li enterese paske se bagay de ce monde palel de de film palel de plezi palel de bagay de ce monde palel de travay palel de lekol palel bagay sou la tè li enterese paske Dieu de ce siècle se satan le diable. Satan, se li k ap domine mond sa a, oubyen mond lachè a se Satan k ap domine l, ebyen, yon moun ki enterese sèlman san pou san nan lachè, san li pa enterese a lespri, sa vyen di dyab. Sa vyen di dyab konplètman. Menm lè fò n al travay, wi, fò n al lekòl, fò n al fonksyone paske sistèm nan chanje, lontan Abraram se tè l te travay, se bèt li te konn pran swen, men kounye a sistèm, malgre gen toujou travay tè, gen toujou pran swen bèt, men sistèm travay la vin yon ti jan elabore, ki vin pi laj, lè konsa ou oblije al aprann kèk bagay yon fason pou w ka manje. Men reyalite a se fè sa Bondye rele nou pou n fè. Se viv jan Bondye rele n pou n viv. Paske, wayòm lan se yon wayòm ki sot nan syèl. Bon, lòm te gen yon vizyon pou peple latè, pou, pou, pou, pou, pou eksta, fè yon ekstansyon wayòm Bondye a ki se yon wayòm ki soti nan syèl, epi ki wayòm ki sot nan syèl la vin sou latè, se kòmsi se yon wayòm ki vin etabli. Men wayòm lan soti nan syèl. Se yon branch nan Wayòm lan ki soti. Se sa k fè lè Kris ap pale, Kris toujou ap pale de Wayòm pa l la, chèf pa l la. Lè l rive devan Pilat, li di kote l soti a. Se kòmsi gen tout bagay nan Wayòm Kris la. Si yon moun, ou pa admèt Bondye se yon Bondye jenerasyon, depi piti pou fòme timoun nan, ou kite satan le dyab fòmel pou ou ebyen Bondye pa responsab dènyèman map reflechi m sonje map pale lèm pa pase oubyen lèm pa bay nòt poum bay nòt papam gen dwa pranm li rale zòrèy mwen oubyen gen defwa l konn kalem menm sitou m pa pase li rale gwo m sonje dènye e dènye fwa m pa pase li rale yon baton l bat mwen byen bat byen bat Byen bat, bon baton, kale m paske m pa pase, epi papa m pa janm bat mwen paske m pa li bib. Papa m pa janm bat mwen, li pa janm, li pa janm, lè, lè, lè, lè m pa, lè m pa fè devwa m, li fache, li pa kontan, etandiske lè m pa li bib, sa pa deranje l. Sa fè santi, ou ka santi gon feblès. Se feblès sa a k pèmèt timoun nou yo pa devni sa pou yo devni. Etandiske Bondye di avèk lèzanfan Dizrayèl, Fòme timoun yo lè w sou kabann, lè w lan vwayaj, o, mesye, gad yon levanjil, mesye, lè w lan vwayaj, lè w, tout, tout mouvman w ap fè, timoun sa a pandan l lan, lan, lan kolèj, Li tou ap aprann Bondye tou, depil piti lap aprann Bondye, lap aprann bib, lap konprann bib, menm jan timoun nan lèl pa fè nòt lekòl, ebyen lèl pa fè nòt nan bib la ou sipoze rale zòrèy timoun nan, m pa pral di pou kalel, paske bagay sa ap al mal, malgre labib mande pou tape timoun nan kèk fwa pou korijel, paske gen de fwa fò tape timoun nan. Malgre sistèm mond sa a, yo pa dakò, se sa k fè timoun yo pran piyay konsa. Ou pa abize timoun nan, men ke kèk fwa sa Bondye met sou kè w la e ki pa gen abizman ladan l, fè l yon fason pou fòme timoun nan. Timoun nan, se pa lekòl sèlman pou w ap rale zòrèy timoun nan pou l pase, men Bib la. Lò gen kèk kesyon lè w poze timoun nan de la pawòl de Dye, lè l pa konnen l, sa ti sa ta sipoze fè w fache oubyen sa ta sipoze fè kè w pa kontan. Pase si tout fwa w mande yon timoun ki ki kapital Etazini, li pa reponn, gen paran ki te gen dwa meprize, tankou gen m sonje m te lan lekòl gen gen moun yo mande ki kapital Ayiti gen gen gen moun k ap di Sen Mak, Yo pa konnen ki kapital Ayiti. Yo, yo, yo, se kòm si gen moun ki meprize. Pandansetan, ou mande timoun nan ki, ki premye liv ki nan Bib la, timoun nan pa konnen l, paran an va gen pwoblèm. E tandiske, ou di, w ap preche lòt moun levanjil. Ou sipoze retire bout bwat nan je w la. Avan ou preche lòt moun, preche timoun ou, tande! Preche timoun ou, paske Bondye se yon Bondye jenerasyon. E levanjil ou wè w kòmanse a, onksyon ou wè k kòmanse anndan w lan, Onksyon an sipoze kontinye. Lè w pa la, menm jan David te kit di a Jozèf, e, e, avèk Salomon, eskize, menm jan David te di a Salomon, men sa, men sa pou w fè. Paske David te kite tout bagay pou l bati tanp lan, se devwa nou tou, pandan, avan n mouri, Si tout fwa nou te gen onksyon anpil fwa Bondye anpil fwa lan liy onksyon anpil fwa lan liy onksyon paran ye si paran tap travay byen pitit la pran la relèv tou pou pou pou misyon kontinye paske nan nou nou lan yon misyon sou latè nou nan yon misyon sou latè se sak fè si tout fwa e pastè pame li antre lan laj gen travay li poko ka fè fò pitit li ka travay yon fason Lè, lè, lè avan l ale pou l di men, men sa m preskri non, men misyon m ta sipoze, men kote m ta sipoze rive m pa gentan rive, men m ta kite l. Menm jan Moyiz fè l. Moyiz fè l a Jozye, di men vizyon an. Bondye di, o, o, fòme vizyon an. E, e, e, e David di Salomon, fòme vizyon an. Se kòmsi mwen menm si m gen pitit mwen, m sipoze fè si vizyon an travèse pitit mwen. Menm lè m mouri men espri a vivan. Nou pa ouvè zye nou Satan le dyab gon batay lap fè la Nou pa ouvè zye nou Satan le dyab menm lè Kidnapè a mouri Men espri a kontinye nan yon lòt kidnapè Kidnapè kontinye pi rèd Gon moman se se gwo chèf sa tout moun tap pale Yo tap site non gwo chèf la Kounye a gwo chèf la mouri Nou ta panse nou ta panse kidnapin ta fini Kidnapin kòmanse pi rèd Chak chèf yo pran Satan Ledyab kontinye avèk lespri al nan lòt moun, se de menm tou pou nou menm. Vizyon an ta sipoze kontinye. An n tounen. Li di, Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Lè yon moun al adore Bondye, li respekte, li reponn kesyon sa yo, li reponn, li, li, li, li, li poze, li reponn kesyon sa yo, Se se se la se lè sa a moun nan jwenn sa l te bezwen an. Pase si tout mwen moun nan prale li pral blofe moun, li pral mètdam Bondye pap pran l nan men w. Se sa k fè lè w parèt w ap chante yon kantik, fò w chante kantik la jan w ye. Jan w ye a se konsa pou w e prezante. Ou pa ka prezante an mètdam. Nou pral pran lapawòl de Dye. Nou pral antre nan lapawòl de Dye. Nou pral nou pral moutre w. Adorasyon sa a se yon adorasyon enkonplè. Lè yon moun al mande yon Bondye yon bagay, l al mande Bondye yon bagay, li vle antre nan lye, li antre nan lye sen an, men avan pou antre nan lye sen an, gen règ a respekte. Se règ a respekte sa a ki pral pèmèt lè w rive nan lye sen an, kounye a ou pral jwenn avèk le gran sakrifikatè ki se Jezi, ki se medyatè antre Dye e lòm, yon fason pou l jwenn la benediksyon de Letènèl. Se lè sa li obtiendra la benediksyon de Letènèl. Sèl mwayen pou w pote fwi pou w jwenn sa ou vle a nan men Bondye, kòm ou konprann nan Jan 14 vèsè 14, Kris di, Tou se ke vou demande an mon non, je le ferai, tout sa w fè nan non m. Men, moun sa a se moun ki gen prèpu. Se moun, se moun ki pa livre nanm li nan monsonj, gon règ a respekte. Kòman Kris fè di fasilman nenpòt sa w mande nan non m m'ap fè l? Se paske li konnen moun ki respekte sa pawòl Bondye di, depi l'al devan Bondye, l'al devan le twòn Bondye pou moun nan, li di, Senyè, li di, Mon Dye, men sa Sè entèl frè entèl mande m li respekte lapawòl ebyen ann ba li l se sa k fè apot yo apot yo te gen anpil puisans yo te gen anpil onksyon yo te fyè de levanjil pandansetan nou menm kounye a n ap blofe tèt nou an nou gade nan lik 18 vèsè 11. Nou pral antre nan Lik 18 vèsè 11 pou nou wè reyalite a. Paske nou pa ka bay tèt nou manti, nou panse nou ka bay tèt nou, nou panse nou ka bay Bondye manti, epi nou panse nou ka blofe Bondye, nou pral montre w depi w pa respekte pawòl Bondye se tan w ap pèdi nan adorasyon an. Depi w, si nou, si w nan inyorans Bondye ka toujou kreye yon mwayen pou fè, pou jwenn nan pawòl. Men depi w panse w abiye jan w vle, ou konpòte w jan w vle, ou nan tout malpwoprete ou panse w pral adore Bondye se tan w ap pèdi. Adoratè, nèg kap fè louranj nou, nèg kap fè adorasyon, kèlkeswa sa wap fè pou Bondye, depi w pa respekte pawòl Bondye, depi w pa dakò pase tan nan pawòl Bondye, se tan wap pèdi paske sa wap fè a ou pap jwenn. Ou pap jwenn. Paske David di, e, e, e. Se sa David di, Se moun ki, li di, Ki poura monte a la montay de Letènèl? Ki se levera jiska so lye sen? Kiyès k'ap monte? Kiyès Sentespri a ap pran lespri l' voye l' lan lye sen an? Pase se Sentespri k' pou pran ou mete w' lan lye sen an, ou pa ka antre vizibleman. Ki poura monte a la montay de Letènèl? Ki se levera jis, se leve pou leve, se Sentespri k' pou pran lespri ou lè l' wè w' parèt avèk yon kè pu, yon kè pwòp, yon kè ki pa mèt dam, epi l' pran w' li mete w' lan lye sen an. Se anndan lye sen an adorasyon an fèt, se anndan lye sen an tout bagay la fèt, epi le gran sakrifikatè menm gen pouvwa antre lan lye trè sen an. Le gran sakrifikatè se li ki gen pouvwa ap entèsede pou nou oprè di Mèt. E sa k fè li di, Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Se lè sa lè n di Bondye yon bagay li tande nou, l aksepte nou, li apwouve nou, li akòde nou sa nou mande a. Paske si nou pa respekte règ kòmansman Som 24 la nan nou bannann, si n pa respekte vèsè 3, vèsè 4, vèsè 5 lan, nou n ap twonpe tèt nou. Nou pral antre nan lapawòl, nou pral wè, nou pral wè reyalite a. Nan nan Lik, nan Lik, nan Lik 18, n ap pran vèsè 10, li di, Dezòm montè o tanp pou priye. Sa e Jezi k ap pale. Len etè farizyen e lòt pibliken. Le farizyen debou priyè an lwi menm. L ap priye an lwi menm, O Dye, je te ran gras de se ke je ne swi pa Kòm le rès dè zòm. A yon nèg ki kap pale li remèsye l paske l pa menm jan a blofè, li pa menm jan a Maestro Junior ki s on ravisè e jis adiltè. M remèsye w Bondye paske m pa menm jan a lòt moun. M pa ravisè, m pa enjis, m pa adiltè. Ou menm kòm se pibliken, li lonje men, li di menm jan a, m pa menm jan, m remèsye w paske m pa menm jan avèk raketè vòlò sa a, pibliken sa a.

Li di Noze pa menm leve lè zye o syèl. Li pa menm ka leve zye nan tè syèl. Men il frape la patwin, la pwatrin, li frape pwatrin li an dizan, O Dye, swa apeze anvè mwa, ki swi en pechè. Li desann li, li di, Apeze l. Gen mizèrikòd pou mwen. Se kòmsi, ou wè, li di, Ou ka pini m, men, pini m avèk mizèrikòd. Li sitèlman desann li. Kris di, Kiyès nan yo k ap jwenn? Repons a priyè a, li di moun ki desann yo, se yo k ap leve, moun ki leve yo, y ap desann yo. Nou pa ka bay tèt nou manti, gen chan nou chante, gen kantik nou chante, si tout fwa nou te klè, nou t ap jwenn rezilta a deja. Se paske nou nan manti, se paske nou nan blòf, n ap chante yon bann kantik, n ap fè anpil pwomès a Bondye, e Kris di nou gen pou n al jije pou tout venn pawòl ki sot nan bouch nou. Ou pa ka twonpe Bondye, se sak fè nan dòmi ou pa pwisan konsa. Se sak fè nan dòmi, paske nan dòmi sa w ye a se sa w ye. Nan dòmi pa gen manman, pa gen pitit, pa gen frè, pa gen sè, nan dòmi se sa w ye a. Paske la chè ne fè ryen men se lespri ki vivifi, Jan 6, 63. Si tout fwa ou panse ou pral blofe Bondye, se tan w ap pèdi, se sak fè lè w ap priye Lè w ap chanse yon kantik, si w santi kantik la ou pa nan pozisyon pou chante kantik la, pran yon ti tan priye pito. Priye pito, egzamine kè w, egzamine kè w, egzamine panse w, kisa w ta sipoze di Bondye olye pou pale gwo kantik pandansetan ou konnen vi w pa klè. Ke Bondye beni w, ke Bondye fè wout avè w. Sispann twonpe tèt ou. Pase lè Satan ap frape w, pa gen anyen k ka bloke l. Men se moun ki anndan Jezikri Satan pa ka bloke. Paske moun ki anndan Jezikri, yo gon bagay anndan yo, menm jan Satan gen moun li gen ajan l ki gen bagay anndan l. Satan gen ajan pa l ki gen bagay anndan l, nou menm nou se ajan Bondye, nou gen bagay anndan nou, de fòs yo rankontre. Sa k pi fò a li deja genyen, e tout moun konnen se Jezi k pi fò. Se sa k fè, nou menm, si toutfwa nou pap twonpe tèt nou, n ap jwenn rezilta, n ap wè reyalite levanjil la. Levanjil reyèl. Fè sakrifis pou w viv reyalite levanjil la. Sispann pèdi tan pou semond, pandansetan ou pa menm kreye yon minit pou Bondye. Ke Bondye fè wout avè w. Ke Bondye transfòme w. Ke Bondye sanntifye w.